Deklarasyon Messi nan afè Ajantin l ap pran l ti pa ti pa a. Pou koup di mond 2026 la? Si li pa vle tounen yon boulèt nan pye ekip la. Misye. E pa wòch l ap voye dèyè vakabon? Non.
Li p ap voye wòch dèyè pyès moun paske l te pale sou sa deja. E sa ki bèl nan tout deklarasyon Messi fè yo. apre 2020 apre 18 desanm 2022 misye di menm pawòl yo toutan sa di misye pa dewoute nan sa lap di yo sa di misye misye gen yon yon fondamantal li di sa jodi an la. Li pa kontredi tèt li demen. Misye pap chanje lang. Misye pa chanje pawòl. Misye pa chanje lang an fonksyon de sitiyasyon yo. An fonksyon de sitiyasyon. Misye di toujou di menm bagay la. Se pa premyè fwa ke misye di li menm si kò l pa pèmèt li jwe mondyal 2026 lan, li pap jwe l. Men sa pou Messi konprann li gentan twò ta. E m panse Messi se sou blòf li ye. Li gentan twò ta. Messi pa kapab pran desizyon sa pou l ta kanpe avan koup du mond lan pou l pa jwe pou seleksyon ajantin lan paske sa pou n konprann malgre foutbòl ajanten an foutbòl ajanten an gen gwo pwoblèm tapia e sa ki gen nan foutbòl ajanten an misye se jan dadou tap fè a e li tapia ap fè li ba w on imaj ke seleksyon an reflete pou di ke foutbòl la ap mache pandan chanpyona nasyonal nou an se chanpyona tèt chat. E pi li bon ou porte entènasyonal jan dat 2019 Ayiti fè demi final Gold Cup ou di oh seleksyon nou an anlè e pi foutbòl ayisyen an ap mouri ap mouri nèg yo pa okipe l yo pa okipe l e ben se menm bagay la
foutbòl ajanten an ap mouri nan jan chanpyona a fèt la nan jesyon chanpyona a jan l òganize eksetera yo pa konpetitif yo pa ka goumen avèk klèb brezilyen yo. Epi Tapia li menm misye anbrase totalman seleksyon an. E la sa pou moun konprann lè w pran yon nèg tankou Messi, non sèlman Messi se yon patrimwàn, se youn nan pi gwo patrimwàn nan tout istwa spò, men Messi se yon valè ekonomik ki pèmèt ke AFA.

Maroc pa dakò li menm, Maroc tap ban yon 12 milyon euro je kwa, Maroc pa dakò, Angola li menm li dakò. Maroc pa dakò pou 12 milyon men li estime li pa pral pi wo ke 12 milyon. Li estime ke li sil pi ba 9, 8 milyon euro lap fèl men li pa ka al pi wo ke sa. Yo pa dakò petèt yo jije ke yo pa nan nesesite. Men Maroc gen foli pou yo ka ranjel nan depi kèk jou. Wi, men kounye la negosyasyon yo pa abouti. Paske sak vin rive nan ka Messi an.

W ap wè se te yon fyèv, w ap di tout kontinan afriken an nèt te la a, w ap di pou di Mohamed Ali. W ap di Afar Ali menm sa k fè w ap wè yon nèg tankou Don King, Don King te youn nan, se youn nan pi gwo magouyè, se pi gwo magouyè kòm pwomotè de tou lè tan nan zafè bòks. Sa vle di ke bò bawoum, ta vle di nèg sa yo, bò bawoum eksetera, nèg sa yo te toujou gen pwoblèm avèk yon nèg tankou Don King paske misye. Misye pa gen okenn pwoblèm pou l fè sa ki mal la menm pou misye jwenn egzakteman e sa l bezwen an. Dayè l t al negosye avèk Mobutu pou l te fè konba Ali kont e Jòj Fòman an 75 paske se te manadjè Mohamed Ali. Sa vle di nan ka Messi an misye konn kò li. Misye di tèt li fòk li santi l konfòtab fizikman pou l jwe pou Ajantin. Men, pou mwen se blòf. Sa vle di jwè lan pap kapab rannik rete li pran desizyon sa. Si l t ap pran l, li t ap pran l le 8, 18 desanm. Men kounye a, youn nan bagay pou Messi konnen, Messi k ap gen 38, 39 an nan koupdimonn 2022 a, 2026 lan, misye vin, misye ann nan yon ekip ki pi fò. L ap gen mwens travay pou l fè an 2026 pa rapò a 2022. Ekip sa pi fò ke 2022.
Ya, l ap di, ekip Ajantin sa pi fò ke 2022, de se fèt, mesye ap gen mwens travay. Li pi fò ke ekip ki sot genyen Kopa Amerika a tou. Klè, ap di, l ap gen mwens travay. E pi, gen yon seri de nouvèl tèt ki pa t la, y ap la an 2026, ki pa t la ni an 2022, ni an 2024, k ap la an 2026, pa egzanp Guiliano Simeone.

e m pa jije tou jwè ke Scaloni rele yo an ekip nasyonal yo bay satisfaksyon vre pou mete Tagliafico, Montiel-a kounya deyò, wap wè nèg sa yo yo pral nan mondyal la men kounya o nivo di milye klè, o nivo di milye jwè kap sot sou ban an atak Messi ap gen mwens travay paske misye anndan yon ekip ki pi fò. Sa vle di ou mèt wè tout bagay. Mesye an son son man ekonomik li ye. Li pèmèt AFA jenere anpil lajan. Dayè, lè leta, federasyon, paske sa pou moun konprann, sa k ap fèt lan la li pa pa wè li spòtif sèlman. Li politik. Paske Wao Lourenço ki se prezidan e Angola depi 7, 8 an.

Donk se la chine avèk la risi ebyen lè w pran pati sa a ki se MPLA MPLA li kontwole tout sektè nèt depi 75 e nan peyi Angola sa vle di nèg yo jije ke le fè ke dayè jodi a se endepandans yo nèg yo jije ke li pa yon kesyon de federasyon paske sa pou moun konprann an Afrik ou mèt gen federasyon tèl peyi gen men politik lan ankre ladan l, e konsa l toujou ye. Men politik lan toujou ankre nan vi spòtif lan. Sa k fè moun ki pa konnen ap di bon foutbòl, spò pa politik e pa vre. Jamè, jamè bay blòf. Bagay sa se pou nayif. Bagay sa di se pou nayif men se pa pou moun ki entelijan k ap li nan gwo fèy. Sa vle di bagay sa se yon bagay. Purement politik li ye bagay Argentine pral jwe nan peyi Angola paske se MPLA k sou pouvwa nèg sa yo sou pouvwa lontan e se MPLA k pran endepandans an 75 11 novanm 75 ebyen pou n fete senkantyèm anivèsè la nou pran chanpyon du mond yo e nou bay ti kòb la ti kòb a farande a yo pa yo pa deranje si yo pran 8 gòl nan men Argentine sa pa deranje yo menm se sa yo bezwen fè a ki se fete endepandans la.
Youri Galan son fèt yap fete wi 50 ans
enbyen nou bann chans pou yo e Brezil ap jwe nan Emiras e nan Brezil ap an Angletè nan Emirate la lap jwe
nan stad nasyonal la ok
lap jwe kont Senegal avèk Senegal yap jwe enhen sa son bon tès Senegal se ekip Mane a enhen wi yon bon tès sa son trè bon tès. Sa son trè trè trè trè trè bon tès. Paske sa mwen menm konprann nan nan zafè Brezil Ancelotti a euh li klè ke Brezil kòmanse gen yon vizaj avèk Ancelotti. Se pa se pa Brezil dantan ke nou konnen an men parapò avèk kote Brezil te ye E kote Brezil ye jounen jodi a, gen yon pwogresyon. Kounyela a, mwen mwen kwè ke fòk nou konnen kiyès ki responsab pwojè sa. Kiyès ki mèt pwojè sa. Ancelotti? Non, non, non, non. Mwen pale de jwè sou tèren. Paske. Vinicius? Gen anpil moun ki fanatik Brezil men yo pa konn istwa seleksyon an vrèman. Brezil toujou gen yon mèt avan chak koup di mond. Li te Leonidas, an 50 li te Zizinho, an 58, 62 se te jenerasyon Pele a.

Epi Arjantin, te gen Polòn, Brezil, Arjantin yo fè 0 0 kont Arjantin. Yo bat Pewou, men yo pa bat Pewou yon gwo skò. Epi Arjantin, Lapetite Histoire fè konnen ke Guy Oga, gòlkipè Pewou an dorijin Arjantin, li te gen aspè politik kesyon ki antre an liyn de kont. E sa ki fè Koup Dimond 78 sa, se yon Koup Dimond ki te trè sispèk paske te gen twòp bagay ladan l sitou avèk koudeta ke Villela te bay Isabelle Perón le 24 mas 76. e final koup dimond 78 lan se moun ki abitre final lan se yon italyen ki rele Gunilla se pa misye se pa misye ki tap abitre final la se Abraham Klein ki se yon izrayelyen ki tap abitre final la ebyen eh òganizatè yo dirijan ajanten yo di negatif yon jwif pap abitre yon final ajantin

pote Brésil la se Vinicius men kounye a le problème ki ariv al gade pou nou wè nan tout moun ke m di la yo a di m rale Brésil pou nou depi 1930 38 avèk Léonidas ki meyè bitè koup du mond 38 la n ap remake ke Tout jwè sa yo avan mondyal lan, avan mondyal an kestyon ke yo mèt la, yo te gentan genyen gwo enpak, gwo enfliyans sou seleksyon Brezil la. Tout te gentan gen gwo enfliyans sou seleksyon Brezil la. Ronaldinho te gentan gen gwo enfliyans sou Brezil, Ronaldo te gentan gen gwo enfliyans sou Brezil avan l chanpyon dimond, Romario te gentan gen enfliyans sou Brezil avan l chanpyon dimond, etc. Menm sa k pa chanpyon du mond yo te gentan gen fòs pa bliye an 1949 avan Brezil fè final koup du mond antre parantèz fè final koup du mond 50 yo kraze le Paraguay nan final kopa amerika 1949 avèk Zinho ki fini meyè jwè konpetisyon sa e se te Zinho ki te met Brezil an 50 sa di nèg sa yo te gentan gen des aktif nan seleksyon brezilyèn nan avan Vinicius poko gen aktif donk mwen menm mwen mwen mwen kwè ke gen yon travay ke Ancelotti ap fè nan seleksyon brezilyèn nan men kounye a la grand kesyon eske Brezil ap kapab chape si lap jwe kont le Pòtugal eske Brezil ap chape si lap jwe kont la Frans eske Brezil ap chape si lap jwe kont Lespay eske lap chape si lap jwe kont Arjantin. Paske jodi an la ou mèt wè. Ou ka mèt la Hollande wi. M pa mèt la Hollande. Ou ka mèt la Hollande wi papa. M pa mèt la Hollande paske m pa kwè ke la Hollande nan dimansyon ekip ke m site la yo. Non men la Hollande nan tout ekip ou site la l gen defans ke tout. Nèt.
Wi l gen endividyalite defansiv pase yo ke m aksepte avè w ke nou dakò sou sa. Men kounye la. Li ka fè yon blòk ekip. Ya pa ke nan la defans. Jan van Gaal te fè an 2000.

M pa konnen si se te kreten, m pa konnen. Gad chanjman, gad chanjman misye Danilo yo monchè. Sa m ap di w lan, nou tout te wè Kowasi pa kanpe sou anyen men Brezil pa bat li.
Wi, wi, wi, nou dakò. Sa s on fè.